Bonjou tout moun, jodi a son reyèl plezi pou nou ansanm avèk ou pou nou kapab enfòme ou, enstwi ou, divèti ou. Men jodi a nap enfòme ou, sa nap fè plis se enfòme ou. Donk jodi a nou pral montre ou kòman ou kapab pran randevou nan Exangelia paske nou konnen ke se sa ki vrèman vrèman enpòtan. Tout sa ou gen pou al fè, ou gen pou pran randevou. Donk rete branche, nap pran ti poz.

Fetale Vensimen 3, Lè paspò a fini oubyen lè kanè a ap fini se dat sa w mete la. Asa yo di w pou met non w, w ap met non w, yo di w pou mete sinyati w ap met sinyati w. Asa yo di w pou mete kole elektwonik ou ki se imèl ou, w ap mete kole elektwonik la oubyen imèl la, asa w ap konfime l. Epre, apre w ap mete ki nasyonalite w, se ayisyen. evidaman. Epi Fecha de Nascimento, lè ou fèt, w ap mete l la. Apre sa, kou fin fè tout bagay sa yo, ou fin ranpli espas ou byen, kote wè ki make Privacy Terms, w ap jis klike ladan l konsa, l ap ba ou l konsa, avan ke menm ou fè rejistral. Dakò? Donk lè w fin fè sa, Bon e sam byen di byen e sam di a byen wap fin fè privacy terms an epi wap fè registral san sa yo pap baw pase an ap tounen lè w fin fè tout sa wap tounen kounye a piske w fin anrejistre anben pa gen lòt bagay pou fè avèk kole electronik ou an ak kontrasenya ou genyen an avèk modpas ou a. Donk wap jis antre la. Ok, map antre avèk kole yo elektwonik mwen. Map mete kontrasenya m, mwen tou anrejistre. M tou genyen sou sistèm nan. Menm bagay la toujou, wap jis private sistèm nan. wap jis klike sou li lap ba ou konsa klike sou li twòp epi m fè yn klik sou kounye a li di m byenveni Benson Noshar donk di moman ke lèm nan prè Nou wè, m ta di ke m gentan antre sou li deja, mwen fè rezèvasyon lè m, mwen fè tout afè m, kounye a la se tann m ap tann. Donk, ou menm ki poko anrejistre, ki poko fè rezèvasyon lè w la, enben fenèt k ap ouvè pou ou a, li p ap parèt konsa paske ou poko fè rezèvasyon lè a. Men, l ap prèske menm jan. Sofke, lè w rive la. Kote wè ki make Trámites Asociados la, a, w ap jis klike la pou w al chache nan ki rejyon ou ye. W ap chache ki rejyon ou ye. Paske gen yon afè de rejyon e pwovensyal. Donk, ou chache rejyon, fò konn rejyon lan byen. Ok, nan ki rejyon ou ye. Ou klike rejyon lan. Mwen sou Valparaíso, mwen klike rejyon lan.

Donk imedyatman lè w la ap aktive. Donk sèlman w ap ret tann avèk email ou pou ret tann pou ap siveye l pou lè yo voye lè a ba ou yo di w men kilè k disponib pou ou pou ale nan XMG lè a pou al fè sa w te di w bezwen fè a. Pa bliye ke se sa w te di w bezwen fè a se li pou w al fè ok. Fò w toujou byen asire ke Saw gen pou al fè a, ou konnen sa w pral sa w gen pou al fè a e pou pou jistifye l nan reserva oral la. Sinon, ou ka gen pwoblèm, yo gen dwa pa tande w. Adi si w di ou ale pou pou m te kapab di pou w al pran um paspò w oubyen pou w al fè pou w al mete estampa Sa m pa la sou sou paspò w. Donk fòk ou di se sa m pa la ou pral mete sou paspò w. E ke pou kapab rive pou annik jwenn sèvis ou. Lè pou parèt yo ap gentan konn ki sèvis ou bezwen. Donk se tout sa m te pote pou ou pou jodi a. Donk rete sou paj la. Pa bliye like paj la. E pi kòmante kesyon ou gen pou ou ta renmen konnen de yo. Epi ale subscribe sou chanèl youtube nan pou kapab toujou jwenn notifikasyon tout videyo nan ap lage yo. E pa bliye ke se kesyon yo kap ban nou plis avantaj pou nou kapab fè plis videyo pou nou pou nou konnen ou nesesite ou pou nou kapab avanse avèk ou. Dakò? Ciao!